Separasyon de melanj omojèn e etewojèn.
Melanj omojèn nan se tout sa ke ou mete ansanm ke ou pa ka diferansye yo pa vre? Ou kapab montre gran piblik lan pou yo kapab wè l yon melanj omojèn.

Lè sa li rete, li pèmèt dlo a pase nan tib nan pou li rive nan refrijeran an, paske si n ap gade gen yon tib ki anndan an, se ladan l vapè lan pase pou li sòti pou li vin tonbe nan resipyan dlo a li te mete nan resipyan an pou nou, li transfòme an fòm de likid epi dlo a ki pase ladan nan gwo resipyan an li kondanse.

Sa rele dekantasyon apre ke yo pral retire kote ke yo pral divize chak apa, dlo ap apa, lwil la ap apa, fenomèn sa rele melanj yo pral rele dekantasyon. Ok sa nou met dlo a epi nou met lwil la. Apre li pral divize.

Ah, lwi la kap tonbe. Dakò. Ok. E nou nan ki klas? NS1. Ok. Nou e arive realize, an di ke pwojè sa, pou sa enstalasyon sa ke n fè a, apati de kèl matyè? Laboratwa chimi. Laboratwa chimi. Vwala se bèl bagay, bèl bagay. Waw, bèl bagay. E di non, ou rele kòman? Kòman lekòl sa rele? Kijan ou kab, an m di, kijan ou kapab? e jwenn ase de materyèl e ki matyè ki pèmèt ou kapab rezoud, ann di ke reyalize, ann di enèji sa kote ke ou gen plizyè enstalasyon la e nou wè gen anpoul elektrik, nou wè ke sa se yon entèriptè je kwa m pa konnen e ann ale. Donk non pa m se Brutus Greg Ismael, m ap etidye nan sant de fòmasyon modèn. Donk jodi a nou te vle fè yon eksperyans, nou te vle moutre talan nou antanke jèn ayisyen. Misye jis chwazi pou l te fè yon demonstrasyon de yon invètè. Li te jis fè jan de demonstrasyon de yon invètè ke nou kreye apati de nou menm. Kote ke invètè nou an, li konstitiye de twa pati. Kote ke li gen transfòmatè. Li gen transfòmatè.
Sa se yon invètè?

Sa vle di se inverter sa ki ap pouse kouran e kap pouse enèji la a vre? Wi, se li menm kap pouse enèji a. Ok. Sa se batri, se batri li itilize poul fèl mache an? Wi. E batri sa yo konbyen vòl yo ye? 6 vòl. Batri sa yo 6 vòl. 1 a 2 fè 12 vòl. A 2 fè 12 vòl. Konbyen anpè? Bon. Ann avanse. Ann avanse.
Ok. E. 4 anpè.
Ki matyè ki pèmèt ou reyalize travay sa?
Yo, matyè fizik. Matyè fizik?
Ya, paske se nan labo fizik. Paske se nan labo fizik la nou etidye, nou travay avèk mesye Joubert ki aprann nou, ki toujou la pou nou. Se li menm tou ki fè nou gen talan nan sa ke l gen pou l fè a. Ok, konbyen. Nou jis renmen l men li peye nou. Ok, konbyen tan nou pran pou nou reyalize? Ann di invètè sa a. Bon, pou invètè sa a, pou n reyalize invètè sa a, nou pa pran anpil tan. Se yon pwojè nou kapab reyalize nan inè ou dezè de tan. Inè ou dezè de tan?
Wi. Ok, èske kou sa a nou byen konprann li e ann di ke konbyen mwa nou gen depi n ap aprann e kou fizik sa a pou n kapab reyalize l? Bon, si se pou byen konprann, sa e youn nan kou ke n byen konprann paske mesye Choubert li toujou la pou l eklere memwa nou, li toujou la pou l ap esplike nou kijan e avèdi nou pran anviwon twa a kat mwa. pou n reyalize pwojè sa yo. Nou nan sant de fòmasyon modèn, èske nou prè pou n kapab mete enèji nan sant de fòmasyon modèn ansanm avèk envètè, ann di pil bagay sa yo ke nou reyalize a? Gras avèk Mesye Choubert, wi m ap kapab toujou di ke nou prè pou nou mete elektrisite nan sant de fòmasyon modèn. Ok, sa poko rive nou mete enèji lakay nou? Wi, nou arive mete enèji lakay nou paske Mesye Choubert konn ba nou devwa pou n fè, imedyatman nou fin fè yon bagay, li konn voye nou al fè l lakay nou tou. E nou toujou pote bon rezilta paske lè nou fè l, paran nou santi ke yo trè fyè de nou paske yo di yo wè kote ke kòb yo a pase. Ok. Sant de fòmasyon modèn se yon lekòl pwofesyonèl oubyen yon lekòl klasik? Sant de fòmasyon modèn se yon lekòl klasik. Yon lekòl klasik k ap fè tout bagay sa yo? Wi, se yon lekòl klasik ki aprann nou fè tout bagay petèt pou demen si Dye vle pou n kapab moun. Pou n ka gen yon bagay nan men.

Bon ti limèt limen la. Bon ti limèt limen la. Lèt 2. Epi sa se, sa se, an n di fin, fin. Fin nan se li k ap vire. Refwadi. Epi nou bay limyè nan kay la. Ok, vwala, se bèl bagay. Sant de fòmasyon modèn. Non pa w se kòman? Non pa m se Brutus Greg Ismael. Brutus.
Greg Ismael.
Red.

aksyon. Pandan n ap swiv reyaksyon an, n ap gade nan premye bouton an, nou dwe mete sewòm anti-asweli an. Si li agglitine, se yon agglitinasyon, li fè yon ama, ki fè ke moun sa se pou san li a. Nan B an, si l pa fè ama, li pa agglitine, li pa fè anyen, nan B an, moun sa pa anyen. Kounya la, se anti D an ki pou detèmine faktè rezis moun nan. Faktè rezis se nou ka di si moun nan plis oubyen si mwens.

Ki matyè ki pèmèt nou reyalize? SVT, Sans de la vie et de la terre. SVT, Sans de la vie et de la terre. Alò ke nou wè gen plizyè moun an di ke ki ap gade ki gwoup sangen yo. Alò eske nou bay rezilta sou plas ou di mwens pou nou vre moun ale pou l retounen pou l sou randevou? Kèk minit sèlman, lè n fini obsève nou bay rezilta sou plas.
Nou bay rezilta sou plas. Ok. Eksperyans sa te pran nou konbyen tan pou nou te rive reyalize l? Eske se premye eksperyans nou? Dezyèm eksperyans nou. Sa se dezyèm eksperyans nou? 2 semèn sèlman nou pran pou nou reyalize. 2 semèn nou pran sèlman? 2 semèn fòmasyon pou nou reyalize.
Sa vle di, jan m ap gade, jan m ap gade la, jan m ap obsève la, jan m ap swiv la, donk sa ta di ke nou menm la nou e se moun ki prale nan domèn medsin, ki pral kontinye etidye nan domèn sa. Aprè etid klasik nou, nou prale nan medsin. Kòman? Aprè etid klasik nou, nou prale nan medsin. Li prale nan medsin dirèkteman. Ok, materyèl ki pèmèt nou kapab detèmine gwoup sangen ann di moun yo, èske li fasil pou nou jwenn si tout fwa ke nou ta rive bò lakay nou, nou kontinye ansanm avèk sèvis lan, n ap kontwole gwoup sangen bò pou zanmi nou, vwazinay nou, tout sa? Li pa twò fasil, w ap jwenn yo nan gran famasi yo. Li pa twò fasil? Li pa twò fasil. Ok, sèlman isi an la nou pratik an, men nou pa fè l lòt kote?

Arive isi mezanmi, vous avez un disque dur qui contient 298 mwen 1 giga. Donc l'essentiel, peut être que si vous avez plein de fichiers, vous pouvez creer un backup pour votre ordinateur, c'est à dire wap gon pati wap gen windows lan installe, lot pati wap kenbe kom backup pou mete done ou ak fichier ou. Donc lè w rive la, gen opportunité pou w kreye yon partition.

Chimi an, timoun yo a ansenye sa a paran yo epi paran yo menm ap fè pwodui pou vann. Ap fè pwodui pou vann. Donk timoun nan itil tèt li. Li itil tèt li, li itil paran l. Li itil paran l. Ok.
Li itil tèt li, li itil paran l. Donk se kòmsi e timoun nan k vin bòs paran l nan moman an kèlke sòt, paske se li k aprann li fè pwodui an, epi paran an ap ekoule. M gen yon paran aktyèlman la a ki p ap travay, men se pitit li k te montre l fè pwodui ke l aprann nan lekòl la, se de sa l ap viv nan moman la a, se de sa l ap nouri fanmi l.
Ane dènyè.
Genyen yon, m te di sa maten an, gen yon ekip, bon si lèt la te nan men m la m t ap li l pou nou, on e 3 elèv ki fòme yon gwoup, m kwè 4 de referans ki fòme yon gwoup, yo ekri direktè a pou ke yo fourni lekòl la peinture.
E kibò y aprann fè peinture la? Nan lekòl la.
Ok e aprè aprè eksperyans oswa aprè test nou rann nou kont ke yo kapab genyen kontra ok donk dezòmè kontra pou pentire lekòl la fè pentir kap pentire lekòl lan se nan men elèv ki aprann fè pentir nan lekòl la ke li ye. Sa vle di premye premye sipòtè elèv sa yo ki te kite lekòl la se menm lekòl la ankò ki te ba yo metye a. Se direksyon an. Egzakteman. Donk m kwè se ane dènyè yo fini la, gen 2 ladan yo ki te vin swiv CFM Expo an la. Donk kontra a se klè, se gentan etabli ke se yo menm k ap gen kontra pou yo founi lekòl la penti. Sa vle di ane pwochèn èske n ap vini avèk lòt eksperyans anplis pou elèv yo? Wi, paske chak ane nou vle ogmante, se sa objektif la. Non chak ane nou dwe genyen nou vle genyen de choz diferan. Men jan map gade espas lan la, m wè espas lan te ranpli, m wè gen lòt lekòl ki te vini nan espas lan. Eske nap rive gen espas pou n kapab resevwa tout ka, tout kantite moun sa yo mwen wè la? Paske m te wè anpil moun la maten an. Wi se vre, se vre.
Men objektif nou se itilize la ou wè nou pa itilize sal de klas ok, nou sèlman itilize lakou la. Donk e tank sa ap ogmante nou pral itilize sal de klas yo. Ok epi pou ke moun kap vizite yo, yo monte nan etaj yo, pase nan sal de klas yo, epi pou yo wè tout sa ki genyen yo. Se sa objektif lan. Dakò nou di w mèsi.
Si w gen yon dènye mo ap voye pou jenès la, e pou moun ki dezespere yo, pou paran malerezman timoun li fini, timoun nan ret chita li pa gen anyen nan men l, li pa ka fè anyen, li pa ka reyalize anyen. Li pa gen yon metye nan men l, malerezman li pat gen yon, yo pat ankadre l byen, lekòl kote l te a pat ankadre l byen. Sou premye mesaj map voye bay paran yo, malerezman pa gon timoun nan lekòl la e jenès la tou ki tèmine, donk se kisa l tap ye? Bon!
Enben, sa l tap ye an li klè, map reponn ou swivan jan ke mesye Levy ak Sylien tap reponn ou, li tap sèlman di w Laissez les petits enfants venir à moi. Se sa l konn renmen di. Se yon pawòl Jezi Kris men li di kite timoun yo vin jwenn li, kite timoun yo vin nan centre lan. Ok centre kote ke yap bay fòmasyon update la, centre kote ke yap bay timoun yo fòmasyon kap pèmèt aske yo viv la, centre kap pèmèt aske timoun yo sòti avèk yon yon bagay pas ki pa sèlman nan tèt yo men ki ka pouse yo pou itilize men yo de la bòn fason an ebyen se voye yo vini kite yo vini e yon delegasyon lise petion ki te la. Nou gen yon delegasyon Lise Marijàn ki te la. Nou te gen yon seri de elèv kolèj Lenormalyen ki te la. Paske nou vle pataje avèk tout moun sa ke nou fè la a, sa ke timoun yo yo ap fè. Ou ka remake gen timoun ki t ap pran nòt la a, an, de jèn, ok, ki t ap pran nòt pandan ke timoun yo t ap fabrike pwodui yo, y ap bay eksplikasyon epi y ap pran nòt. Donk, yo pa gen chans lan, yo pa t gen posibilite a nan lekòl kote ke yo ye a yo menm. Donk, pandan ekspozisyon an, se yon mwayen pou yo pou pèmèt aske omwen yo, yo jwenn dè choz an plis. Ok, yo jwenn dè choz an plis. Donk, nou apresye le fè ke yo te, yo te, yo te reponn a envitasyon pou yo te vin suiv e yo poze kesyon e mwen te kwè ke yo, yo, yo enstwi. Donk, mesaj la, se. Paran yo voye timoun yo nan Centre de Formation Moderne. Enskripsyon an ouvri sa fè yon bon ti tan la. De Kindergarten rive nan S4. Adrès lan se 46 avenue Lamartinière, Boisverna. Ok. 46 avenue Lamartinière, Boisverna. Donk, ou desann dwat devan Natcom nan, pou w vin travèse Decombres, ou tonbe egzakteman. Sou centre de formation manuel on gwo baryè wouj avèk nimewo 46 la an blan ladanl. Mèsi. Ebyen se te yon plezi se mwen ki remèsye nou.